Mèsi anpil Amore pou bèl moman sa nou sot pase a.
Pa dim mèsi non paske jan ou tap bouje a se senti mwen tap kase wi.
Bon kounya ou mèt fèm pa wè w la wi.
Franchman m pa ka kwè pou janm fin pran swen lala se konsa ou pral mete m deyò.
Mwen menm non w m gentan bliye wi. Ale kite la ok. Manman yo te fè mwen soti la pou al tounen la e pou al soti kata mwa kata mwa nan tèt mwen.
Ok, avan tou, ban m di w yon bagay.
Si w kite m fache la, m ka mete w deyò yon lòt jan wi Limena. Humm, Roseline, m ta pral soti la, m wè gen yon ti bway devan pòt la. Map kitel antre wi li bezwen elena. Humm Pedro sanble Bondye komanse fè w wè limyè wi humm ki mirak ou rele Steven ti gason sanble w komanse swiv konsèy mwen yo.
Oh poukisa manman Elena ap pale konsa Lido pa renmen Steven pou pitit li a? Ah epa li menm Roseline. Male tande, mwen prese la. Talè map vini. A, si e pou vini vit, ou mèt soti. Dayè se sa w fè pipi chak aswè.
Ou menm, lespri w pa bon menm.
Epi sak pase dim non. Koman ou fè konnen Elena minm. Hum non se zanmi inivèsite l mwen ye wi.
Epi se nan inivèsite ou vin la. Non se jis li pat vin pran kou yo avan yè m panse li ka malad m jis vin wèl.
Bon m ta renmen konnen.

Ti gason an si endechan wi mesye pa fanmi ki rich ak tè la non yon bon timoun de famiy konsa hein si yon timoun de famiy konsa m ta renmen pou Elena genyen nan menl. Aah chita nan ti gason Elena nan bgy tale m bal dil sa tale m bal dil li gen vizit. Dim non, ou menm avèk Lena nou zanmi lontan?
Non, ane sa wi.
Aww ok, ou sanble janti wi, epi edike.
Mèsi anpil manman Elena, ou sanble yon bon moun tou.
Banm bal gade si Elena poko fin benyen ok ou mèt fouti chita la fè kòmsi ou te lakay ou chita relax ou mete w alèz. Ok mèsi manmi fè sa non.
Ah epa ou gentan fin benyen. Wi manman poukisa. Fè rapid non ou gen vizit anba wi. Kiyès sa manman? Steven? Talè. Talè, banm al prepare w. Ou menm Elena, gadon mennaj ki pa janm pa nan tèt ou. Hum, ok manman, kiyès ki vin pote m nan? E, m pa vrèman konnen l non, premye fwa m wè l vin nan. Li di m konsa li rele Paul, yon bagay konsa. Li di on ti zanmi w nan inivèsite a. An, Paul, ok manman, men m p ap ka ret avè l la non, paske m ta pral sòti la, m ta pral sou pak la e m pa tèlman de bòn imè pou m akonpanye avèk yon moun. O o, ki enteresant w ap vin jwenn la. Yon zanmi w dakò kite lakay li pou l vin jis la vin wè w paske li kyè pou ou, li panse w toujou malad epi. Moua sou pak la la pou ale avek li ou trouve li enposib pou ale avel? Ah pou rien manmi mwen avek Paul pa telman gon amitie ki tro proche. Ebyen Elena wa eseye konnenl mwen m jus pase 5 minit ansanm avek ti gason an m gentan wè li pa yon move zanmi m gentan wèl son bon timoun yon timoun ki edike. Ok manman m prale avel. Oh! E komsi se yon zam ou vle met bò tèt mwen la a. Bon, pa tèlman non manman. Se maten an m te santi yon ti tous avèk souf mwen m te santi yon ti jan wo. Bon, mwen kontan ti alèz sa yo pase.
Mesye oo gadon ti vyann humm jis kounya wi m santi gouyad limena ret deten nan senti m menm nan pla a menm tou wi heyy manzè son ti fwi pou m ta pase nan machwè m de tanzantan wi gad. Se de tanzantan wi mwen panse avek sa ye la.
Humm ou menm ou ap fè sa vre wi. Elena ou konnen ou gen Steven gen anpil chans deske l gen w e ou menm tou ou gen anpil chans tou deske w jwenn yon gason ki renmen w e ki respekte tèt li e ki evite w fè w soufri.
Humm mèsi poul
Mwen kou djol rele la mwen telman ap priye fò nan semèn sa yo la.
Priye menm se pa ou ki te dim avan yè ou pa kretyen an. Aprè yon bagay vrèman detèmine m map antre nan levanjil la la. Map priye Bondye poul ta tande priyè m. E poul ta fèm jwenn yon ti fanm tankou w sanble avèw menm bote menm pèsonalite paske ou se tout sam panse yon bon gason sou tè sa ta renmen posede map priye poum jwenn yon moun tankou w.
Mèsi Paul, men nan vi sa chak moun inik ok.
Di m non Elena, ou pa gen yon ti marasa deyò ou pa t janm konnen? Hein? M pa konn li ki gen menm bon konpòteman ou yo petèt m ta fè yon ti plas ansanm avè l?
M pa gen. E menm si m pa ta gen, se pa pou ou l t ap gen santiman.
Bon, sa w di a ka sa vre. Oh Elena janm wè la sanble lapli a pral vini wi e ou konnen si ou mouye li pap bon pou ou.
Oh Paul kòman fè konnen li pap bon pou mwen.
Manman ou te jis dim maten ou pat byen paske ou asmatik.
Antouka si ou vle ou ka ale koz lapli mwen menm mwen pa prale si ou vle ou ka ale.
Elena, koute m non.
Paul, mwen di mwen pa prale. Ou menm si ale kenbe w, m pa ka anpeche w. Mesi oo. M pa ta kwe se zo mach menm ki vin di non. Komsi pou m ta pase tout ane sa la san yon grenn gason.

Afè bagay ke madanm li okouran de kat de kredi sa fèl pa ka depanse sa. Chak lè nou soti pou nal pran plezi se mwen ki toujou ap depanse. Se vre ti bay monnen sa yo pa pa anyen pou mwen men o mwen fòk moun nan ka fon jès tou e gwo direktè li ye fòl ka depanse. Antouka, pita la m'ap konn tout verite pou m konnen èske m pran nan yon bon direktè oubyen si m pran nan yon direktè bò katedral. M pap di l anyen non, m pap di l anyen. Pita la nan yon bar restwa, m'ap kòmande yon bagay byen chè, bagay ki pi chè a m'ap kòmande. Uhmm, fò m konn verite a. Oh men lapli ap tonbe. Banm kouri monte lè a mal fèmen fenèt yo.
Ah ou wè men sa m tap diw la Elena men lapli a komanse vini.
Ouff m pat konn si lapli tap tonbe non Paul se jan solèy la te ye a wi m pat konn si lapli tap tonbe non.
Bon Elena janm wè la nou pap jwenn okenn kote poun pare nou non nap reziyen nou abe anba lapli a. Ok ok Paul nou pral e. Hey mezanmi pou jan m wè Steven sot byen jere m jodi a la bon map mande si Elena ka reponn a bezwen li pou jan Steven tap pran pòz li dou epi pou se vibe sa ki te anba men l hey. Elena tap pran pòz li se mwen ki pou ta di l kiyès m gen anba pla menm la. Se Paul kap pran.

Kisa Paul ki fè sa? Kèt, e paske m pa twò santi m gen lè wi. M t ap sòti m al pale avè l wi. Manmi, Humm, Elena vrèman pa santi l byen wi. Li pa di w sa, men li te deja gen yon ti malèz sou pak la. Apre sa li vin mouye a, l ap touse san kanpe wi.
Kisa? Sim te konn sa m patap kitel al pran van fèt sa sou pak la non, sak pi rèd la men lapli mouyel li epil vin la antran. Manmi! Manmi! Manmi! Elena, sa w gen la?

Mèsi patron. Bon, kijan w ye menm? M pa mal non Anita. E mèsi dèske w mande m sa. Bon, mwen tou wi patron. Ou te di se jodi a pou m pase pran rezilta. Bon Anita, e sa fè yon semèn staj ou gentan fè la. Epi sa fè plis ke 2 semèn nou bezwen yon nouvèl sekretè pou antrepriz la. Men, dapre analiz ke nou fè sou staj ou a epi kesyon nou te poze sou CV ou a, nou wè ke ou gen anpil ti potansyèl. Men malerezman, ou wap manke anpil konpetans pou travay ke nou pral ba ou fè a. Nou dezole Anita, nou pap ka ba ou djòb la.
Kisa patron, patron m pwomèt ou nan 2 3 mwa map bay bon randman.
Mwen vrèman, vrèman renmen devouman ke ou genyen Anita. Men ou konnen kliyan nou yo, yo bezwen, yo gen plis egzijans, sa vin fè Yo bezwen plis bon rezilta, plis travay, plis potansyèl ok. M vrèman dezole.
Patron, ann pale tankou fanm avèk gason. Map jere w patron, jis pou te ka leve m step pòs la. M pwomèt ou map bay bon randman patron. Map fè kè w kontan detanzantan. Tanpri patron, banm chans lan non. Mwen vrèman dezole Anita. Se CV entèlektyèl ou ki pou ba w djòb la, ok? Nenpòt djòb ou ta vle jwenn nan. Men se pa ti bout CV ou fèt avè l la. Gen anpil direktè ki te ka aksepte w avèk CV sa a wi. Men m kwè nan talan, dur labeur. Ou konprann sa m di w la? Ou se yon jèn fi, ou dwe, ou aprann, ou entèlijant, ou dwe respekte dinite w e itilize CV entèlektyèl ou pito ke CV fizik ou. Ou tande sa m di w? M swete ke ou amelyore e ou jwenn yon lòt djòb e travay plis. Mèsi.
Mèsi. Mèsi dèske ou te chwazi kondi machin nan pou mwen. E men menm la pou m vin pran swen.
Ou vrèman enpòtan nan je m, Elena. E m t ap santi m vrèman koupab pou m ap gade ou k ap soufri e m santi m te ka ede w pou m pat pou m ta kwaze de bra pou m pa ta fè anyen pou ou. A, Baby, ou pat bezwen mande m si sa ap deranje w, ou pa chwazi non cheri, oo. Epi Pedro pale nan kè l.
Kèt mesye oh gade kote infidèl m vin lage m gade yon manje chèch la m nan pou m je kòde a batwèl ki fè 10 an pèdi nan larivyè a vòlè tout lajan m nan manman chòche a pran sak pi chè a wi.

Bon eske si m deside di m se Paul ki te mennen m lopital la, se li menm ki te vin mennen m pran swen, se li menm ki te pote m sou do l mennen m vin pran swen lopital la eske sa pap ba l pwoblèm? Bon fanm alkay Steven kounya la wi pa konn ki ti manti m te ka ban manman m la pou m te ka soti al kay Steven nan men fòm ale la kanmenm wi e m ta swete jwenn manman Steven lakay li a wi pou m te ka fè yon bon ti koze. Mesye m poko janm antame yon konvèsasyon serye ansanm avèk li. M jis tankou manman avèk pitit. Jodi a la, m pral bay Sergio yon bon sipriz lakay li a la. San l pa konn e la m ki te jwenn adrès li an. M pral byen prepare m la pou m al plonje sou li la. Ayayay mwen, m pa pran plezi nan. Gou Jezi! Manman, m pral kay Sendy a wi. Depi lè ke nou te fin yon gran diskisyon an, m poko janm pran tan m kòmsi pou n pale de sa e ranje sa. M pral lakay li a jodi a. Pa gen pwoblèm non pitanm, mwen menm tou m pral pase nan tout rapò Lala. Aprè m ka al fon ti shopping. M pa kwè m ap antre kounya non. Ah ok enben ok manman nap wè aprè. Dakò pitanm mwen tou m pral prepare m la wi.
Papa pam mete mil senk san dola sou etaj kote m dòmi an anndan m pa wè l. Humm evre Steve. Ou wè papa m ta pral soti la wè men kounya m pap fè yon pa si w pa di m ki kote mil senk san dola m nan pase. Eeh ok steeve eeh se mwen ki prete l map ba ou l map ba ou l nan jou sa wi la ou mèt kwè m wi map ba ou l. Kisa w di a papa non m pa kwè sa se pa vre wap ban mwen l wi m paka kwè pou w ta pran ti kòb nan pou w al pase l nan vale kleren. Ouff steeve ayy desann ton an non se avèk papa w ap pale. M te gen yon ti ijans la, m ap ba ou l, m ap ba ou l ok. Papa, ijans ou te gen an se pou ou. M pa t gen okenn ijans. Ou pa dwe mete zago sou li si w pa mande m. Ou wè, m ba w sèlman yon jou pou w ban mwen l. Sinon, m ap vire kay la tèt anba, m ap vire l lanvè.
Se vre ou te vle pale avè m akoz sa k te rive m yè a, men m pa t sipoze ba ou yon mo. Gwosè manti sa. M vrèman dezole boo. Si m te konnen manman w tap anpeche w vin wè m vin la, m pa ta kite w vini e ankò pou ta ba l yon manti tou. E ankò bebe mwen vrèman apresye jès Paul la. Mwen redevab anvè li menm.
Oh bebe thanks bebe. M panse w tap santi w mare deske l te fè sa pou mwen boo.
Non bébé, li ede w, se sa ki esansyèl la. Sinon w te ka pi mal. M pa ka mare pou sa. M jis kontan mwen wè w ki antoure, ou antoure pa de bon zanmi.
Bébé, m pap ba w manti. Ou banm yon sansasyon pou m pa janm retounen lakay. E m pa regrèt dèske m te ba manm ti manti a. Eyo Sergio, kote ou? Jodi a m deside ba w vizit. O, Roseline, kòman, Sergio?